Bonjou, bonswa e tout fanatik Tilandeng Tonp Toub yo. Nou toujou di sa, se toujou avèk yon plèzi, yon kè kontan chak fwa ke nou retrouve nou. Ansanm avèk ou sou chanèl sa ki se Tilandeng Toub pou nou vin enfòme ou, pou nou fòme ou e pou nou pote distraksyon pou ou. Se yon chanèl Kote ke imedyatman ke ou moute sou li, ou pa ka pa jwenn yon bagay ki pou satisfè ou, e pa, swa pa yon fòmasyon, swa pa yon enfòmasyon, swa pa sinema, e, e, e videyo fanni ki pou retire strès lakay ou. Son chanèl ki chaje avèk anpil bagay, kote ke nou ankouraje ou, ou menm ki nouvo sou chanèl sa, pou pa ezite abòne. Klike sou ti klòch notifikasyon an, mete l sou tout. Yon fason, kèlkeswa sa nou lage, ou va toujou jwenn yon mesaj de YouTube ki va pèmèt ke ou menm ou toujou rete enfòme, alete de tout sa ke nou menm n ap lage sou chanèl la. Nou ap pwofite remèsye tou tout fidèl abòne nou yo, ansyen abòne nou yo ki rete fidèl ak nou ak chanèl sa e ki pèmèt ke chanèl sa rive kote l rive jodi an. Nou renmen w anpil, san ou menm nou pa t ap la, san ou menm nou pa t ap gen Tilandeng Tube. E mèsi pou kòmantè ou yo, mèsi paske ou toujou gade videyo nou yo, mèsi avèk ou menm ki toujou ankouraje nou e nan travay sa ke n ap fè a. N ap fè w konnen ke a chak fwa ou fè sa, ou like videyo yo, ou gade yo e ou pataje yo, sa ba nou plis angouman, plis detèminasyon pou nou kontinye travay pou ou yon fason pou ke nou kapab toujou baw satisfaksyon sou chanèl sa. Nou pral rantre tou swit nan videyo ke nou gen pou jodi an, nou konnen frèm e ak sèm yo, zanmi oditè nou yo, e Repiblik Dominikèn se yon kote ki gen anpil anpil ayisyen kap viv ladan li akoz move lavi pa bò lakay nou an Ayiti kote ke bandi ak zam e answit yon bann politisyen e ki ap mal jere peyi an pèmèt ke anpil ayisyen kite ayiti yal chache lavi miyò an République Dominicaine, Chili, Brésil, Ozetazini nou te konnen dènyèman tout sa ki te pase anba pon Texas kòman ke yo tap depòte ayisyen yo ou konprann yo tap sibi move tretman tou nan men gad ki te sou chwal. Ebyen se tou patou, tout kote ayisyen yo ye, y ap chèche lavi, ebyen bagay lan pa bon pou yo. Nou ap klè sou sa, si lakay te bon, si nou pa t genyen de politisyen malveyan, ok, si nou pa t genyen de ayisyen, de bandi ki te chwazi kenbe zam, teworize popilasyon an, kreye yon klima ensekirite, pèmèt ke touris, envestisè pa ka rantre vin envesti nan peyi an pou bay pèp lan travay, se si e sèten, anpil Ayisyen t ap rete lakay yo, travay, fè vi yo, paske anpil Ayisyen ki deyò renmen peyi yo, e lè yo deyò, se pa byen yo byen, yo ta toujou renmen rete viv lakay yo, kote y ap trankil, pou ke yo menm yo kontinye viv pèzibleman. Men. E nou konnen kòman bagay yo ye, chè oditè, bagay lan li pa konsa, li tout a fè a lanvè Ayiti. Se sak mete frè ak sè nou yo deyò nan tout peyi pou yap chèche lavi. Spesyalman an Repiblik Dominikèn, frè m ak sè m yo, nou vle fè w konnen yon verite, nou vle fè w konnen yon bagay, Ayisyen an Repiblik Dominikèn se mo Doktè Sendomeng. Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn se motè ekonomik Repiblik Dominikèn. E o nivo de ekonomi ankò, o nivo de komès, Ayiti se peyi ki kenbe Sendomeng nan nivo ekonomik, nan nivo lajan. Men nou pa konnen ki sa ki pase an reyalite avèk responsab Repiblik Dominikèn yo avèk Ayiti, paske, poukisa nou di se yon pwoblèm, paske gen anpil lòt nasyon k ap viv an Repiblik Dominikèn ki ilegal, yo pa trete yo jan yo trete Ayisyen an Repiblik Dominikèn. Poutan, kiyès k ap travay nan konstriksyon, ki nan tout otèl, tout kote, k ap fè ekonomi Sendomeng nan mache, li pa lòt ke Ayisyen. Men, Yo pa konprann sa, yo pa bay Ayisyen valè, yo trete yo jan yo vle, depòte yo lè yo vle, fè yo tout sa yo vle. Akoz nou pa genyen de dirijan, de bon dirijan ki panse avèk pèp, k ap travay pou peyi, ebyen sa koz n ap sibi yon bann move tretman an Repiblik Dominikèn. Dènyèman nou te konnen ki sa ki te pase, kòman ke yo te fon ravaj an Repiblik Dominikèn, kote ke yo te depòte yon. pakèt dè e dè milye ayisyen antre lakay yo pran yo fi ak kilòt tou sa nenpòt jan yo pran w mete w nan bis epi tou al lage w dèyè fwontyè a e nou vle fè w konnen jou ke yo te fè depòtasyon sa nan demen tout travay tout chantye prèske tout kote peyi a leve frèt kou mab Paske, motè travay Repiblik Dominikèn, motè ekonomik Repiblik Dominikèn, li pa lòt ke Ayisyen. Sa te fè Ayisyen yo mal anpil, e sa te fè yo panse anpil, Ayisyen kap viv an Repiblik Dominikèn, sa ki te rete yo, yo te deside, jodi 22 novanm nan, pou yo te bay yon repons avèk Luis Abinader, pou yo te bay yon repons avèk Repiblik Dominikèn. Yo te deside pou yo tout ayisyen te rete lakay yo pa al travay nan konstriksyon e tout lòt kote ebyen pou yo te fè repiblik dominikèn e Luis Abinader konprann ke yo menm yo enpòtan pou repiblik dominikèn yo menm yo se youn nan motè e repiblik dominikèn ebyen oditè nou yo se sa n pral Fò viv kounye a kòman konstriksyon yo te leve kòman sa te ye ok a nan premye jou grèv lan kote tout ayisyen te rete lakay yo ebyen tout patwon te gen pwoblèm gran boujwa envestisè k ap envesti nan konstriksyon pa bliye sendomeng spesyalman babalo son kote ki resevwa anpil touris anpil otèl anpil konstriksyon ap fèt bèl konstriksyon apatment k ap fèt ebyen ayisyen yo te chwazi rete lakay yo. yo pat vin travay ebyen nap pral envite w wè kòman konstriksyon yo te leve pa gen grenn moun ki vin ladan yo paske se ayisyen ki fè konstriksyon an repiblik dominikèn dominiken pap travay nan solèy pou ou dominiken pap travay nan konstriksyon pou ou ebyen tout kote tout bagay te rete fèmen lè n di tout bagay la o nivo de konstriksyon anpil e travay preske pa t byen fonksyone paske ayisyen yo pa t vin travay ebyen sa te vin rann ke anpil moun kapital anpil moun ki gen biznis ki gen yon seri de bagay y ap rele paske peyi an pa t byen leve di tou sa se youn nan repons ke ayisyen yo deside bay Louis Abinader pou fè respekte dwa yo pou fè konnen ke yo enpòtan nan kominote Repiblik Dominikèn nan, kominote Sendomeng nan, yo enpòtan, yo pa dwe trete yo nenpòt kòman. Eske nou konprann? Ban m kite w gade non, nan yon ti tan ki pa twò long, kòman sa li menm li te ye nan jou 22 novanm, ok, 2021 an, nan premye jou grèv Ayisyen yo te deside fè an Repiblik Dominikèn. An n gade ansanm. Sa se koman e tout konstriksyon leve jodi a Sendomeng. Oken ayisyen pa vin travay. Ok, oken ayisyen pa vin travay. Jis yo deside pou yo bay Repiblik Dominikèn yon leson e yon repons pa rapò avèk depòtasyon ke li menm li te fè dènyèman e kote ke li te voye tout ayisyen ale. E sa se yon kote nan Bavalo, kote ke tout konstriksyon kanpe. Nou gen nou pral pran lòt imaj ankò pou oditè, pou ke nou kapab fè w wè, se pa sèlman la, se tout kote ou pase. E kote anpil travay ye, ki gen ayisyen yo pa fonksyone paske ayisyen se youn nan motè ekonomik de repiblik dominikèn dominiken yo pap fè konstriksyon pou men se ayisyen yo kap fèl men abinadèl pa konprann sa li menm pran plezi li m pa konn si son pwoblèm pèsonèl li gen avèk ayisyen lap depote yo. Ebyen yo te deside jodi an pou yo bay yon repons avèk prezidan Abinader. Ok. La nou nan yon gran chantye. Ou kapab remake l. Nou nan yon gran chantye kote konn yon pakèt ayisyen kap travay. Pakèt ayisyen kap travay nou konnen kote ayisyen yo deyò se lavi yo vin chèche ebyen sa se yon gwo konstriksyon kap fèt men kòman li leve nan moman jodi 22 novanm nan kote ke tout ayisyen deside chita lakay yo se pa blag nap bay se bagay serye Tout Ayisyen chwazi rete lakay yo nan premye jounen grèv k ap fèt an Repiblik Dominikèn pou bay a Luis Abinader avèk Repiblik Dominikèn yon repons avèk tout Ayisyen ke li menm li te chwazi depòte yo. yo te vle fè konnen avèk Luis Abinader avèk Repiblik Dominikèn ke yo se youn nan motè k ap pèmèt ke Sendomeng li devlope, Sendomeng li avanse, ebyen lemoman yo kanpe travay, tout bagay kanpe frè m ak sè m yo, jan n ap gade la se konsa sa ye, tout bagay kanpe, jodi 22 novanm nan spesyalman nan konstriksyon nou kapab remake bèl kay, bèl bagay k ap fèt, sa s on gwo chantye l ye, s on seri de bèl kay k ap fèt la, ebyen pliske ayisyen yo chwazi chita lakay yo, yo pa vin travay, ebyen pa gen travay tou, pa gen fonksyonman, boujwa yo y ap rele, yo gen pwoblèm paske Luis Abinader ap pran dè desizyon kont ayisyen yo ki pa bon ditou. E nou vle fè w konnen tou frè m ak sè m yo e oditè nou yo pandan ke n ap moutre w videyo sa ke gen anpil polisye ki se dominiken ki kanpe avèk ayisyen yo, yo menm tou lè yo lan lari si yo jwenn yon grenn ayisyen k pral travay yo fè l tounen. paske yo menm tou yo vle pote sipò yo avèk ayisyen ok ki ap sibi move tretman an Repiblik Dominikèn jan nou kapab gade la m soti depi an wo m ap montre nou kòman ke tout konstriksyon tout bagay yo rete fèmen tout rete fèmen nou kapab remake men ni Tout rete fèmen blanch. Jan nou kapab remake l la, tout bagay rete blanch akoz grèv ayisyen yo fè. Toujou rete sou chanèl la, si w poko abòne fè sa, n ap kenbe w enfòme de tout bagay k ap pase an Repiblik Dominikèn. Nou renmen w anpil. N ap kwaze pou yon lòt videyo.